Gwo rèl nan Kwadèboukè, nan minit nap pale la la sosyete, operasyon an rive nan Kwadèboukè, dron kamikaz yo rive nan Kwadèboukè, anba mòn kabrit nèg lame dayiti yo ansèkle machin lanmò sanjou a, yo vide bal sou machin nan, dron kamikaz fè klenklen anba mòn kabrit. Ebyen kote chèf gang 400 mawozo a tal resevwa plizyè materyèl ki tap soti sendomeng, plizyè bandi mouri, machin klibe anba bal, lanmò san jou ki nouvèl? Nou pral baw detay, nou pral baw enfòmasyon. Ebyen dosye sòlda ameriken kap rantre nan peyi dayiti a kòmanse fè viv ansanm ap repanse bagay yo, ebyen anpil sòlda nan mayani gentan lage pye yo, Solda nan vilaj de Dieu gentan lage pye yo, nèg yo tande se militè ameriken kap rantre, nou pa konn si se aswè a, nou pa konn si se kounya la, si se demen, si se demen swa, ki lè yap rantre, men sa nou konnen zanmi entènot, plizyè militè ameriken, eh deja sou sol la la, pou vin mete dòmi nan zye ti mesye viv ansanm yo enben dosye vitelòm ankò yn fwa zanmi entèdot enben direktè FBI la konfime ke wi li gen vitelòm nan menl vitelòm fè tout moun sezi avèk deklarasyon sa enben nan kad emisyon sila jodia nou pral baw tout detay nèt nan de ti chèz baw Sak konn priye priye, sak konn jete dlo jete dlo, lavi bandi pa dire. Ebyen lòt nouvèl zanmi entènot, machin Jeff Canaran ta sanble Jeff Canaran fon aksidan grav la, ebyen Jeff Canaran nan moman nap pale la zanmi entènot si w wè misye pa pale li pa voye odyo, Jeff Canaran fon aksidan grav grav grav, yo fè m konnen ke misye ka gen zye ki pete oubyen pye kase, donk mwen pat la, M pa ka konfime si misye fucked up men sa ki sur et certain Jeff Canaran fon aksidan la ta sanble lòt moun ki te nan machin nan mouri nan machin nan. An al fon nan kouri nan Vilaj de Dye avan nan al fon tande kèk odyo ebyen an nan Vilaj de Dye jodi a plizyè dron lage ebyen genyen 2 etranje ki anndan Vilaj de Dye. ki mouri zanmi entènot genyen kolonbyen jamayiken ki te anndan vilaj de Dye avèk izo ki mouri daprè lè dènyè zenfòmasyon ebyen si efektivman zanmi entènot lapolis ta pran kontwòl vilaj de Dye nou mèt di matisan ap resi debloke. Enben, plizyè etranje ki te nan Vilaj de Dye, Kolonbyen avèk Jamayiken, ta soti viktim nan dwòn kamikaz, enben, ki te lage jodi a lasosyete. Gade Chiyas ba ou, vin tande detay, vin tande enfòmasyon. Ebyen nou kontan dèske nou avèk ou la, ebyen an nou antre dirèkteman dan laktyalite piske nou wè jou ap avanse, jou ap kouri, nou wè plizyè, plizyè e gwoup Ebyen ki deja mobilize la medam mesye ebyen ki deside kolabore yon fason pou 7 fevriye a se si sèten nou pral pale de sa paske la keseswa CPT keseswa fizeme popilasyon an wè klè popilasyon an gentan konprann ke se divèsyon kap fèt lesansyèl se ke nou menm nou di fòk peyi a chanje fòk gen yon nouvo gouvènman ki moute nan tèt peyi a men pandan nap pale de sa medam mesye nou wè bò kote administrasyon Trump la yo menm Yo di ke yo prè an tou moman pou yo ta fè dè entèvansyon keseswa nan Karayib la pou pa di an Ayiti nan kesyon gang medam mesye gen koze epi dosye Iran sa son lòt bagay ki trè enpòtan e Pradel Salomon mesye m salye nou.
Bonswa Jimmy, bonswa avèk tout zanmi moun afè bon TV yo, se yon plezi pou nou nou kapab enfòme yo, ebyen enfòmasyon nap gen poun kapab devlope pou ou, ebyen nap di ke jij Ana Reyes ap mete presyon sou administrasyon Trump la e kote ke li menm li genyen de pwomès e yon desizyon avan e dat fevriye e nan kad dosye tps la lòt enfòmasyon nap gen poun kapab devlope pou ou e nap di ke o nivo de e krim e gen on jèn Neissa Tima ki son jèn fi 19 lane e ki li menm li arive jwenn lamò pandan on zanmil te bal woulib e pito nap gen poun kapab pale w de dosye e

Bonswa Jimmy, bonswa Fadel, nap salye tout entènot Mond Afè Bon TV, nap salye tout Ayisyen kap koute nou atravè mond lan, nou trè kontan pou nou antre lakay ou, jodi a se jedi 29 janvye 2026 Bonswa Jimmy, bonswa Fadel.
Bonsoir Salomon, bonsoir avèk tout zanmi moun afè bon TV yo, nou

2026 la nan yon mezon ki jije sispèk o nivo de port de paix. Ebyen nan menm kad dosye e sa yo, ebyen lapolis li menm li di li kontinye ap mennen operasyon. Yè ebyen e anpil rimè tap sikile sou zafè Vitelòm inosan e kote ke enfòmasyon te fè konprann ke ebyen yo te arive arete l. Ebyen nap di w ke pou montre ebyen lemond ke yo menm yo pa gen 5 kòb pwoblèm pa gen. e presyone afè de yo arete ni manyen baz la ebyen ann al gade inite baz kraze baryè nèg vitelòm yo ebyen ki yo menm e ki fèk monte ebyen inite pa yo ebyen si ke ebyen lòt gang yo yo gen uvd ebyen n ap di w ke ebyen inite ebyen vitelòm nan li menm li arive e monte la ebyen nou prale e gade jimmy pou n wè Koman ke nèg yo yo menm yo byen ame yo kote ke yo menm yo ap montre nou byen ke yo menm yo pa pè. Salomon, m panse ke jodi a la son on bagay anpil moun ap mande sa kap pase. Nou konnen ke yo di te gon erè ki te fèt nan kad ebyen dosye Vitelòm kote ke rimè te di ke yo arete l. Ebyen jodi a anpil moun sezi Kisa yo wè? Ebyen se dirèkteman mesye yo ki yo menm yè swa yo te nan machin ini se pa yo Salomon?
Bon e nou wè e kontinye foulay la kontinye ap fèt antan e Lèzetazini e Ayiti e pa bliye Vitelòm se vwazen e e anbasad e ameriken andan peyi a e wè jiskaprezan gang yo moutre aklè kòman yo alèz Gang yo vle moutre aklè pa rapò avèk yon represyon ki te genyen sou Maduro, kòman yo te kaptire l avèk fasilite, e nou wè jiskaprezan, e nou wè direktè FBI ap fè erè, epi gang pa nou yo, yo kontinye ap pyafe, mwen ta di gang pa nou yo tèlman gen de bòn relasyon avèk, enben, n ap pale entènasyonal la, e poukwa pa Lèzetazini, ou wè Vitelòm kounye a li afiche inite li kounye a la, Izo gen IVD genyen e bakop e bakop san plak e kri fè a kounya la se tou pa enben evite lòm chak nèg yo gen inite pa yo gen machin yo gen inifòm yo yo alèz e jiska prezan e fè lòm zanvwadè e nou wè gen kèk jou la tou wi nou pa tande operasyon e yo e ki son dwon yo nou pa konn si se kanpe yo kanpe m pa konnen men e jiska prezan e fwadè nap eseye konprann enben sa genyen la enben e sa fè mwen di w Monchè, lò tande lapolis ap opere, si lapolis tou ap opere, monchè, anpil moun toujou di w, depi gwo gwo pwason sa yo, gwo reken sa yo toujou nan lari, se kòmsi se lave mesye a tè, enben, n ap tann e Jimmy nou wè Vitelòm e li menm kontinye ap fè lapli lebo tan, l ap defye, enben, lentènasyonal la, pa bliye se zanmi, se alye, enben, se se se divèsyon k ap fèt antre lè de peyi e Ayiti e poukwa pa Blèd Etazini nan kesyon Vitelòm lan e di. Wala, ban nou pran ekstrè a pou medam mesye, se jisteman, e sa fè trè biza, e aprè tout anons kap di ke yo te arete Vitelòm, vwala ke misye sòti nan silans li, pou pa di ekip li, paske fò nou di pou listwa e pou laverite, nou pa wè misye dirèkteman nan videyo a, men nou tande ekip li, baz li k ap pale. Brèf, èske sa rantre nan kad divèsyon egalman? Piske nou konnen nèg sa yo pafwa lè yo arete yo, lè yo mouri, yo toujou pa vle moun konnen. Men lesansyèl, ebyen, mesye yo moutre yon demonstrasyon de fòs la kòmkwa ke, ebyen, yo atè a. Ann pran ti ekstrè a pou. E lage je nou nan vi, nou nan vil Okay, e la se petèt e nou ka. Vwala, nou pral pran ekstrè a pou ou, piske nou gen plizyè videyo k ap vin jwenn nou la. E sa enpòtan paske E mesye wè e avanse pou mwen Salomon 2 segond paske la nou gen plizyè plizyè video etan done nou menm nou pa vle twonpe nou nan video yo e ki kote misye ye mesye eske nou gon ide ki kote li ye konsa e nan video an. Bon e e pa bliye Vitelòm te toujou nan baz li swa Pènye oubyen Tòsèl e la ki pa lwen avèk anbasad amerikèn nan Diri se toujou la e li ye nan baz li Pènye oubyen Tòsèl Tòsèl e se la nan Petyon vil la E vitelòm li menm li ye. E sa vle di, yon vitelòm, e pandan y ap nonmen l lan, nou tande l ap bay dyab li manje, lè l ap fè seremoni lwa a, enben ba kòb e, e, ba kòb li ansanm avèk li, avèk. Kiyès ki di se videyo sa son videyo ki resan? Kiyès ki di se pa yon ansyen videyo tou? Non, se pandan, se pandan, se pandan yo, yo, yo lage l la wi, epi l tou lage sa. Epi l tou lage sa. Efektivman, mwen te gen 2 jounalis ki te konfime misye gen seremoni lwa l ap fè, E depi yè nan maten yo te gentan di m envite l an aprè barbou seremoni lwa l, e wi se dan aprè midi misye pwouve a klè enben li menm e lap e lap bay bon e pa bliye Jimmy e lè de kote ni direktè FBI ni lèzetazini ni ansanm de moun e e pou kòm ak gang yo enben yap fè divèsyon yo konn poukisa pa bliye yap e detounen atansyon moun e nòmalman e pa bliye nou menm se nan batay ke nou ye yap detounen atansyon moun. Anmwey nap lage manti nap fè foulay dèyè de Vitelòm, Vitelòm ap lage video li menm epi yap detounen atansyon moun e nan kad e batay e zimi ki nou konnen ki ta dwe deklanche andan peyi a se mèt avèk esklav kap fè divèsyon andan peyi Ayiti. Vwala antouka medam mesye nou pap pran nan divèsyon piske nou menm nou wè 7 la rive sou nou la pa bliye mesye sa yo pral envante tout sòt de bagay pou nou pa rete fokis sou batay popilasyon an ann pran ekstrè Vitelòm nan E ann tande sa kisa k t ap di.
Yè chèf, nèg yo deja ap deplase, yo gen sèlman sapat, sapat ki ansanm avè l. Ok. Vwala.
Ok. Vwala, antouka se ekstrè a n ap gade la avèk nèg yo gen gwo bit lwa yo, gwo bit mizik yo k ap jwe la. Men kounya la mesye mwen menm kan menm map poze paske depi yon video pa gen dat depi video a pa gen dat e ou pa ka kouri di son video ke yo fèk fè tou non fò nou pridan wi paske nèg yo ap fè divèsyon tou ou konprann teyat kap fèt ou konprann ala nap gade la yon tchuip jèn gason wala Ok sa se ti mesye sa yo ki prè pou mouri pou vitelom pou nan ki but ou pa konnen euh ok nap avanse puiske lè ap kouri sou nou mesye dam euh se enpòtan an nou pran lòt dosye ki pi enpòtan la paske la nou wè gen plizyè regwoupman kap fèt la Salomon plizyè plizyè regwoupman kap fèt euh kap mande pou popilasyon an mobilize la pou 7 la sa enpòtan egalman pou nou pran mesye paske odela ke nou pale de CPT de Fils Aimé Ebyen nou wè gen plizyè plizyè gwoup kap met tèt yo ansanm, gen dè alyans kap fèt la, sa li enpòtan. Gen plizyè alyans kap fèt la yon fason pou jete ke se swa fizeme, ke se swa CPT, puiske moun yo konprann byen ke 2 gwoup sa yo se divèsyon yap fè, ebyen batay pèp la lap fèt d'une manière ou d'une autre mesye.
Wi, eben, e jan ke nou sot ap pale la, nou konnen ke gen anpil. Pale non. Avanse, avanse. Wi, nou konnen ke gen anpil, eben, mobilizasyon kap fèt la pou e dat, eben, e 7 fevriye. Eben, 7 fevriye, nou konnen ke se e manda, eben, mesye ki fè pati de konsèy prezidansyèl yo. Bon, kòm pa gen akò, Ebyen nou panse ke se tout pati politik yo ki dwe chita ebyen pou yo menm yo kapab chwazi ebyen yon akò ebyen pou yo ale swa nan enstitisyon paske yo pa pral pran moun deyò pou vin di yo pral mete prezidan pwovizwa ebyen pou ke moun nan vin al fè 5 an fè 10 an ebyen nap pale direkteman o nivo de enstitisyon yo epi se aktè politik yo ki tap chita pou yo kapab siyen yon akò e si ke pa gen anyen ki fèt la paske pa rete jou ankò pa gen anyen k fèt ebyen m panse ke se premye minis la kap rete Ebyen lè sa li menm li pral chita ansanm avèk tout lòt sektè yo ebyen pou yo kapab chwazi on on premye minis ansanm avèk on prezidan. Ebyen m panse ke se konsa l ye epi kounye a pa ka fè 2 ti pati politik ap reyini di yo vle x y vin prezidan nou konnen ke sa se koudeta ke li menm li li. Nou prale nan lòt enfòmasyon ki ap. Banm pran extra a paske pa bliye gen plizyè kou deta kap monte la paske nèg CPT sa yo fizye men pat gen moun ki te bal pouvwa egalman sa vle di ke m panse jisteman moman an rive poun retire yo menm paske pat gen moun ki te mete yo jodia la popilasyon an wè ke mesye sa yo pap travay pou pèp yo pap travay pou peyi a ebyen se nòmal nou menm nap mande se pou yo tire yo menm se pou yo retire yo menm paske popilasyon an pa pat mete mesye sa yo hein E pandan se tan banm pran ti eksè sa pou nou mesye pou nou wè bon kote mesye tranzisyon peryèl yo, yo menm, yo gentan konprann yo di ke se divèsyon kap fèt avèk fize men pou pa di CPT, banm pran yon ti ekstrè pou ou tou piti, ann tande. Fevrier pou CPT ale! Jodi a konbyen? Yo di 9! Manke 9 jou! Anben nou entèlijan! Anben nap voye CPT ale nap kite Alix Didier fize men? Yo pa konn vole menm! Senaryo move gou sa nou pa pwe ladan l nou konprann li Challenger lanse nap konte jou jiska 7 fevriye pou CPT a ale avèk Alix Vivier fils Aimé Jodi a konbyen ankò 29 manke 9 jou konbyen jou ki rete nan janvye a pou l fini 2 jou.

Voilà! Jan n tande l la, li rete 9 jou pou ni cpt, ni Fils-Aimé pou ale. E sa se sa wi nou wè la. Gen plizyè regwoupman k ap fèt la yon fason pou mobilize popilasyon an. Paske kounye a la se nou an mòd revolisyon, nou an mòd mobilizasyon. Pèp la dwe mobilize pou nou bay nèg sa yo kanè. Pandan n ap pale de sa mesye, nou wè bò kote Marco Rubio, misye frape la egalman.
Wi, e n panse ke se sa, e piske n konnen o nivo de entènasyonal la, ebyen yo menm se yo menm ki te mande dirèkteman, ebyen pou sa ou wè kap rive la, ebyen e yo k te mete, ebyen mesye Capete yo ansanm ak tout lòt mesye. Pandan ke e nap pale w la genyen Marco Rubio ki li menm ki e bay on konferans de près ayè, ebyen kisa ke li di, ebyen administrasyon amerikèn nan yo di yo prè pou kapab mennen yon entèvansyon militè Ebyen pou yo kapab konbat gang yo an Ayiti e nan Karayib la. Ebyen se deklarasyon sa a ke ebyen li fè ayè se sekretè deta ameriken an Marco Rubio ebyen pandan on seyans ki te genyen ebyen o nivo de sena. Ebyen n ap di w ke se sa ke li menm li di administrasyon ebyen amerikèn nan yo menm yo di yo prè pou yo kapab mennen yon entèvansyon militè ebyen pou kapab konbat gang yo epi an Ayiti epi nan Karayib la e Salomon e m panse ke gen anpil moun ki yo menm ki genyen opinyon pa yo ebyen m panse ke Salomon nou ann pran ti analiz nou sou gwo deklarasyon sa ebyen kote ke Marco Rubio li menm li pale la Salomon.
Ekwate nou kapab di Marco Rubio ebyen devan sena ameriken an kote Li di li pa ekate posibilite fason gang yo yo ap aji anndan peyi a pou ta gen yon entèvansyon militè. Li di men parapò avèk deklarasyon Marco Rubio, li pral fè m konprann, li pral mete an dout enben nan kad operasyon si lapolis ap byen frape konsa enben gen mèsenè anndan peyi a k ap byen frape rezilta a ap tonbe enben bwavo a bat men poukisa Ebyen oblye gon entèvansyon ameriken di mi se la ankò wap eseye konprann nyans lan paske jodi a la e fason e e Vladimir Paraison ap fè elòj pou batay lap fè pou travay lap fè fason gouvènman ap bat lestomak yo ebyen kòman yap detwi gang rapò sòti 937 gang mouri e selon loni ebyen kounye a ki enterè ki rezon ki ta fè ebyen ebyen Enben nou wè enkyetid ki genyen bò kote Lèzetazini, enben pou yo ta debake militè ameriken la, e di mi si deja gon ekip kap bay rezilta la. Sa vle di e kèlke pa rezilta e e nap pale sèl kap soti nan Ayiti yo, yo genlè pa konvenk enben depatman deta ameriken yo pa konvenk sekretè deta ameriken an pa rapò avèk batay ki genyen kont gang nan enben yo gade kòman gang nan li menm ap avanse an Ayiti enben youn nan rezon ou tande enben Marco Rubio yo di Yo pa ekate posibilite pou ta gen yon entèvansyon militè ameriken andan peyi a fason gang yo ap travay paske Ayiti tounen yon basyon dwòg e sa vle di e la ankò yon fwa nou wè e Marco Rubio ki trè trè trè pesimis avèk operasyon k ap mennen ann Ayiti yo men ta wè sèl solisyon ki te kapab genyen la pou ta kapab derasinen gang konbat gang tout bon vre avèk kesyon dwòg la Se ta yon entèvansyon militè ameriken sa vle di la ankò Jimmy nap konprann elòj nèg isi ap fè bat lestomak yo bat bwavo a enben nou wè li pa konvenk sekretè deta ameriken an li pa konvenk li pa konvenk nap pale depatman deta ameriken sa vle di se nou menm yo an ayiti yo konvenk Se nou menm yo sou rezo a yo konvenk enben nou wè men Marco Rubio li menm ki enfòme enben nou wè e sa kap fèt la enben se jwèt tè kap fèt la enben li di enben pou ta rezoud pwoblèm gang nan se ta voye yon fòs militè andan peyi a e pwada Jimmy. Mesye banm yon segond e pa gen pa gen kesyon bagay gang kap regle la medam mesye pa gen ankenn kesyon gang istwa gang nan se se yon kamouflaj li ye Mesye sa yo, yo bezyen pran kontwòl tout Amerik la, tout Karayib la. Donk, yo pran pretèks ke kòmsi yo bezyen kòmsi atake gang, keseswa ann Ayiti, keseswa nan tout Karayib la. Se pa vre, pa gen kesyon gang. Okontrè, nèg gang yo, li bon pou yo, li fè afè yo. Ou konprann? Pa bliye, kesyon anti, anti, fòs anti-gang ke yo menm ki la kap frape la se yo k dèyè sa ankò sa vle di kounya la mesye sa yo ap chèche yon ekskiz yap chèche yon pretèks pou grete pou gen kontwòl karayib la fòk yo gen yon ekskiz kounya la kòm